Di a de m rete. Hein? Ah e de e de ke yo se Oh e de jou yo selebre isit la? Oh ok ok ok. M te konn se premye ah an fèt 3 jou li ye ok. M te konn se an fèt an sèl jou. Nan

Pran ti moso kokoye. Ok, wè ki an yon an kòm. Nèg pwovens yon rete nèg pwovens vre. Eh, I'm, I'm good, I'm good, I'm about to go take a nap, man, because my meeting didn't go, go as planned, the people wasn't there. So, Ya m good, m jwenn kokoye, nèg pwovens mwen ye, nèg andeyò, depi nou jwenn kokoye nou bon. Mwen yon nèg lavil. M fin m fin pwòpte, m fin pwòpte, m fin pwòpte bagay m al benyen. B, you gotta be careful with your phone, you gonna drop your phone in the water. Ok. Mwen ap enjoy. O pa kalot yon lou. An an. An ba la. Ou dan bel la ayo men. Mwen pa ki ton antre. E pa ki ton antre men. A mwen deke mwen mal gade bay sa. Mwen pa kal gade l jodi. Mwen tale dan antan vweman. Nan al verakouz. O waw. Sa bon. Rive lwen. M gen youn pou lè bal nan bato. Oh waw m wè dantan byen wi. Waw.

Eee gen anpil. Kantite sa se lòt lòt. Kominote yo kòmanse konsidere l. M pa menm kwè konnen, e pa stil Dream Lagoon. Ou ka just rive devan pòtay la, y ap kite w antre. Non. Se lòt se rive tou. Sa se pou nou. M konprann.
Lè men sa. Yeah men, lè sòt Atlanta yo pa t mande nou anyen. Nou just di ki wout, kot moun nou pral. Yo te mande nou. Yeah, yo mande nou nan nou rive nan gate la. Nou pase la mwen te wè gwosè sa yo. Ok.
Ti piscine sa a ap byen bèl wi. Chak chak kote gen ti piscine pa yo apa. Nou menm nou gen gwo piscine nan chak sou nou wè kominote sa yo gen ti piscine pa yo. Sou gade la wap wè moun kap benyen nan piscine sa a. Yap propte l. Chak kote gen pòt kote. Lè m pase sou rive devan pòtay la. M ap pase kanmèm. Sa sa pi bon tou. Michel va disponib. Disponib demen si Dye vle. Anyway pipo, m kite nou la. Pitit la ap benyen tou. M konn se, m konn se, m te konn se, se, m te panse se pitit la wi, se Chloe wi. Van voye ki voye lot bo konsa wi. E ti van ki gen la non. Nan li bon.
Li bon.
Li va toufe.

Avèk zanmi ou anvan ou envite zanmi ou lakay ou. Apre sa ou al nan bèl stad. Ou al anjoy yon bèl match foutbòl. Yon stad ki gen nenpòt 80 chèz.

Pou yon bann fò libète yo, w al enjoy, ou gade yon bèl match sou yon bèl stad nan Nòdwès. Se pa nan Nòdwès non, m ta p di sou yon bèl stad, yon gwo stad nan Nò, depatman Nò, Nòdès. Ou konprann? Kounye a w al gade match la, apre sa moun ki pa vle, gen moun ki pa vle pou yo vini avyon, y ap ta vini senpleman pou nesesite. Si yo kapab pase atè, yo p ap janm moute avyon pou ou. Mwen pran mont avyon pou ou So kounye a moun sa yo menm ann a pran machin Pase pa machin nan mwen de 3 zèd tan Gen bon jan bèl wout Bèl highway la a nan mwen de 3 zèd tan Soti Jan Rabèl pou rive nan nò nan nòdès W al gade match w al jwenn yon bèl match foutbòl Se sa l ye Peyi a gen pou l konsa pou gen yon bèl stad Bon zòn Okap yo Ant nò avèk nòdès. Ou konprann? Se yon bèl, yon bèl stad la. Gen yon bèl stad nan sid la tou. Ou konprann? Se yon bèl, de twa bèl stad nan peyi a. Se sa nèt monchè. Sa yo lajan yo pou li fè yo. Li konn sa wap fè, ou konn kijan pou jere sa, kijan pou finanse li. Finanse bagay sa yo alèz. Epi peyi a fè kòb, lap peye bay, lap peye tèt yo. Men fòw konnen, fòw konn kijan pou fè. Gade dam nan te gen, an si nou wèl, dam nan te genyen e, e, mat e, zoya, anba bwal la, meli. Menm si nou wè dam nan. M pa ka wè l non. Kman l vire. Feyton an toujou anba bwaz toujou. Menm si nou pa wè l. M wè l konnya nan ekran an. Bò machin nan. M antre an fas oje sa. Dam nan ap mare l. Kouri dèyè chen an. M fè ti plezi m la. Nan gade moun. Ap fè nou enjoy avèm tou mezanmi Vin nan vakans ansanm avèm Kounya m kontan m pral fè chak kote m al nan vakans mwen pral nan vakans ansanm avè nou Bon mwen menm m pa janm vin nan vakans Se an vakans sèlman m toujou ap travay. It's like a work vacation mwen menm, e konsa m fonksyone. Tout moun mwen nan vakans m ap enspire, m ap wè bagay ki ka fèt, kote nou ka fè kòb, kote nou ka fè biznis. Epi n ap enjoy tou, lavi a twò kout pou nou pa enjoy. Men kan an chante ki di konsa ke e li pa nesesè pou genyen pou genyen, si sa w genyen ou pa fè dibyen avè l. Mwen menm, Bondye beni m. reyèlman beni m. E, men m pa vin sou latè pou m jès vin jwenn pou tèt mwen, men pou m pès pèp mwen an rete nan povrete. M ta renmen wè yon bagay pou yo tou. Waw! Ti machin. Epi tou sou motosiklèt ap bay silans. Bicycle, ti machin, se machin travay ke yo ye. Anti nou ka wèl nan wouj. Nou paka wèl ok m wèl nan ekran kounya. San yon ti bagay nou pap wèl. These people bay si nou gade byen nan mitan ekran nap wè moun ki bò an pisin kap mache. Chak zòn sa yo se sa m vin reyalize ou wè si nou gade byen nap wè yo genyen pòtay ou wè nap gade la nap wè chak gen pòtay kote nou an gen pòtay tou so men Lè w antre devan arè a gen yon gwo security guard ki pran plak machin ou, bagay ou konprann. So gen lè chak gang global kominote ou konprann kote ke yo antre security gate la wè kòmsi menm 3 ou 4. Sekirite devan, plis chak kote ankò ke w antre, kon wè kote m ye a, se kondominiyòm ke yo ye, gwo high-rise, m wè high-rise mwen wè, high-rise Nouyòk yo, sa yo se 8 eta, 8 story ke yo ye, ou konprann? E, so, men, yo menm, kominote sa a li menm, Kotem ye a li gen sekirite gad pal tou sou gade la nan mitan mwen pral moutrew where is it nan ekran an ok sou gade nan mitan pye bwa sa yo mitan pye palmis sa yo wap wè yon security guard office la konsa se la ke Konsa m pa konn si m mete dwèt mwen byen pase m pa ka wè ekran an byen. Se la ke security guard sa a ye. M pa konn poukisa yo met yon lòt security guard ankò. Bon se konsa yo fè l. Lè w ap antre li gentan kanpe w pou l mande w kote w prale. Nou ou gentan gen yon lòt guard devan an wi. M pa konnen. M konn tout se travay tou. Kreye travay pou moun. Ou konprann? M byen kontan tou wi. Bon m pa konnen si peyi a se peyi danje dekwa kòmsi ok si w gade lò apre yon machin k ap antre nan security gate m pa konn si se yon moun ki ouvri l si se otomatikman l ouvri pa elektwonik gade byen nan mitan ekran an n ap wè sa m ap di nou an sou tèt ekran an dèyè dapre sa m ap di nou an m ap gade kijan l ap fèmen li fèmen pou kont li ok so elektwonik li ye. So sa yo pa gen moun ki vin ouvri pou ou. M pa konn si nou ka wè sa m ap di nou. Gade bò kote pisin nan. M ap wè l l ap fèmen. Men an dam ka pral antre ladan an tan l ap fèmen an. Ou wè dam nan? Kote dam nan pase antre a? Ok, dam nan k antre a, Sensei a santi ke dam nan antre, li ouvri. L ap wè l ap ouvri ankò. Se paske dam nan santi gen yon moun ki break Sensei a. Chak ti kominote yo gen yon lòt sekirite gad pa yo. Kounye a gen yon lòt machin k ap antre ladan nan sekirite gate la, yon machin wouj. Ok. Genlè chak ti kominote yo tou gen anndan gwo kominote Dream Lagoon nan genlè gen yon pakèt lòt ti kominote anndan l. Yo chak gen non pa yo tou. M pa ka fin wè non sa a byen non. M bay Leo. Souveni nwa konsa ou se souveni an. M pa ka konprann li byen. Bon moun ap mache wouj, pran rad wouj, pran nan machin wouj, an mayo wouj, pran nan machin wouj. But anyway, se yon rad mize. Not bad, not bad at all. Not bad at all. Li ta fè kòb pa yo. Meri ap fè kòb pa l, tout moun ap fè kòb pa yo. Taks ap peye. Menm lè gen kèk ti koripsyon tou wi. Gen, pa gen kote k pa gen koripsyon. Sa pa, tout sa, anvan pa gen pafè, anvan pa gen pafè pa egziste. Ou konprann? Pa gen moun ki pafè, pa gen gouvènman ki pafè. Ou konprann? There's no such thing as perfect, perfection in life. That doesn't exist. Men, nou menm Ayisyen, monchè, m pa konprann nou menm. Ou konprann? Sa k pa bon yo, e yo nou, se yo nou adapte. Se ladan nou, nou, nou, nou diplome nou menm, nan fè sa k pa bon.

Mesye wo Aah nou gen sou nou nou menm Misye a telman fè skim paske li konnen li ka lakay li nan peyi li pa gen ankenn anyen kap rivel Kounye a li rive nan yon pwen kote komsi li ekspòte skim nan li ekspòte eskokri a Pou nan pou komsi touche lòt peyi Ou konprann Ebyen nap wè Nap wè Nap di m te di nou sa. Jodi a konbyen? Jodi a 2 novanm 2020. Nadim te di nou sa, n ap tande pawòl nan kèlke mwa. Nèg yo pral met anba kòd. M ka di non yo, nou konn non yo tou. Yo panse yo entèlijan. Yo panse yo entèlijan. De lamòt yo. Dè Mateli yo, yo gen lòt moun pa yo an deyò de peyi a, nan entènasyonal, dè Madan Clinton yo. Tout ap anba kòd. Nadim te di nou sa. Depi se yo se eleksyon wi. Nan Etazini. Mwen m gentan vote mwen menm. M gentan vote. Pa mande m pou kiyès mwen vote. M vote. Anglè a, I don't follow the herds. You know? M fè sa k ap pi bon pou peyi m, sa k ap pi bon pou mwen, sa k ap pi bon pou pèp mwen an. Ou konprann? Pa kite moun k ap vin ban nou pawòl, koute sa moun nan ap di, pa okipe nou de sa moun nan ap di, swiv sa y ap fè. M ap di nou sa ankò. Menm Labib di l sa, pa gade sa moun ap di w. Koute gade sa lap fè. Gen anpil anpil leson ladan wi. Si nou te aprann koute labib, tande labib, nou tap kite yon pakèt pastè kap ban nou. Si nou tap li labib nou menm, nou te fè mental work la, nou te fè devwa nou, li labib la pou nou menm. Nou pa kite pakèt pastè kap ban nou, pakèt bay fo mamit. Kap di nou sesi kap di nou sela epa sa bib la di vre bay yo la nan nwa e blan men nou kite se moun kap li pou nou kap enteprete sa bay la di pou nou ebyen lè lè pastè a di nou yon bagay ki pa sa nou tap ka gentan konprann se manti pastè ap fè men paske nou kwè nan pastè a tout sal di nou nou di amèn pastè san nou pa konprann moun nan pastè a epa yon moun li ye tou li paka kowonpi tou. Nou tout gen nou tout gen kapasite pou nou bon pou nou pa bon lakay nou. Men gen moun ki plis malad pase lòt. Gen malad la de lè nèg la malad pa gen anyen ou ka fè pou korije l. Lè fanm nan malad pa gen anyen ou ka fè pou korije l. Sèl sa k ka korije l se petèt mete l nan prizon pou l ka refòme tèt li. Men malerezman gen anpil nan yo ki tèlman bon, ki tèlman fò. Distans pou konprann sa yap fè a, li tèlman kòmsi yo gen tèlman gentan fè, ou pa ka konprann prèske yo yo nan prèske nan fen nan finisman vi yo. Sa vle di korije moun sa eske yo pral korije l? Li pa gen korije korije pou li. E gen de maladi moun nan soufri, gen de espri ki nan tèt moun nan, pa gen korije pou li, lamò sèlman pase lap toujou chache yo rele sa yo rele sa ee psychopathy. Lè moun nan son psychopath li ye, e pa jwèt non. Li toujou panse l ka get over. E depi moun nan malad li gen move, nou rele sa movèz fwa. Ou an kè ki nwa. Pa gen anyen, yo mèt li mèt te entèlijan l te ka entèlijan se pou l ka fè pou l ka fè sosyete a, pou l ka fè pèp li a e abi. Se sa nou gen. Nou gen anpil moun sa yo Ayiti. Yo bon nan fè pèp, pwòp frè yo, pwòp sè yo abi. Pwòp pèp yo a abi. Anpi yo montre se yo k ap ede. Nou pa janm ka konprann enben nou konprann jwèt la kounya tande gason Men san piyay Moute sou krèk manman nou san piyay Konn jòj Vòlè pakèt vòlè vin sou moun ap moutre moun yo pat vòlè vre Se manti moun ap fè ki an manti a bon yo wèw kòmsi pa gen moun nan peyi a ki konprann anyen menm Pa gen moun nan peyi a ki kòmsi gen gen gen lespri apre de yo menm. Se yon bagay Yo fout yo nan prizon Bann vòlè Sanzave E yo konprann byen kòb sa yap fè a Nan tèt yo se yo sèlman ki entèlijan Anben Ayiti li menm menm Ou gen mizè pou w pase. Pa gen anpil, pa gen grenn pitit ou ki kapab di non enough is enough. Nou fè peyi a twòp. Kanpe nan figi moun serye y ap pale kaka. Kòmsi pa gen, kòmsi w vle di m pa gen moun, pa gen sitwayen Ayiti menm pou nèg sa yo kanpe nan figi moun pou yo pa ka di mesye nou fè twòp, nou fè peyi a twòp, nou fè pèp la twòp. Tout moun pè. Tout moun kache, yo panse ke nèg sa yo byen branche, anben yap konn sistèm nan, menm kote yo tale a ou paka ale la tou, menm moun yap peye a nou paka peye yo tou, menm moun yo fè alyans avè yo nou paka fè alyans avèk lòt moun ki kont moun sa yo tou. Rete pè yo, pè yo, pè yo, nou pè mouri, nou pè mouri, anben nap pè tout vi nou nap kite. Pakèt enbesil, vòlè, you know, asasen, mafya ap dirije nou. Epi pou yap di nou wi se sal ye, lè yap fout ou mizik pou komsi pou bafe pèp la, pou pèp la pa wè sa yap fè, kon yo mizik la pa sifi yo kanpe mizik, yo baw kont blag ou, epi wap ri, ou pa konprann ke yap vòlè pòch, yap vòlè lajan nan pòch ou.

Yo fout ou mizik, se konsa yap fè a, yo baw kanaval ou fin danse tout kanaval ou, gade yon madanm ou level kanaval fini, madanm paka al lekòl ou retounen nan menm chomaj la, menm radòt la, menm tenten an, epi nèg yo menm vagabon sa yo vin sou figi pou nan kòd yo epi menm betiz yo, oh non se pa yo menm.

Ki te fè nap bafwe anpil konsa. Nou fè 10 ans sou yon pouvwa depi yon bon seri pouvwa nou pran nou pa fè yon mèd fè nou kontan nou tap fè se vòlè nou te vin vòlè nou vòlè kont kò nou men enough is enough fuck men nèg yo retounen nan figi nou men pa gen kras nen nou pran sou kras pwidè non men.

Bon Yo pito itilize l pou moun sa yo yo bon Koze kriminèl la ou paka korije kriminèl la vre depi moun nan gen lespri kriminèl la nan tèt li depi moun nan se vakabon li ye vakabon rete vakabon m pa doute nan tan nou te konprann sa nan peyi dayiti nou te konprann vakabon rete vakabon kriminèl rete kriminèl ou ka korije kriminèl se flank li nan prizon ou pa ou pa ou pa An anglè a yo di moun sa ki wa wi wi fòm li, rehabilitate li, petèt wi. E genyen genyen depi moun nan malad wi criminal mind lan sa vle sa ka pote ba li li toujou ap chache fason pou l pini sistèm nan plis toujou. Ou konprann? Eske non menm labib di sa e menm syans di sa depi ou gen narcissist la pa okipe w li menm menm l ap defèt tèt li l ap l ap l ap l ap kreye dizòn, downfall. E sa yo fè la a? Yo tèlman panse yo entèlijan, yo vin ekspote eskwokri a nan lòt peyi kounye a. An konprenan san bagay kòmsi yo tèlman fè Ayiti, yo tèlman yo wè e toujou konsa wi, yo tèlman fè, yo vin kòmsi panse se yon bagay ki nòmal ke l ye. Vòlè a se yon bagay ki nòmal, yo ka brafwe tout moun. Kounye a yo jwenn lòt moun entènasyonal, lòt vòlè entènasyonal parèt Madan Clinton yo, pakèt lòt moun an Angletè, an o Kanada, ki met tèt ansanm avèk yo, kòmsi ke rès moun serye nan lemonn pa konprann sa y ap fè a. Sa vle di ke, mouche pa gen yon vot ke m regrèt konsa m te vote pou Madan Clinton, vòs, vòlèz sa a. Ou konprann? Pa gen yon vot mwen plis, m t ap plis regrèt toujou si l te pase. Lè sa m pat ko konprann. Ba yo 2016 m pat ko konprann jwèt la. Pa gen vot m regrèt konsa. Yo vote pou vòlèz sa avèk mari. Fè Haiti pakèt abi pran konnen se zanmi Haiti yo ye. Lè Aristide konprann jwèt la Aristide twò li twò ta pou Aristide. Aristide fè. An akò avèk demon. Ou pa ka fè akò avèk devil. You can't, you can't, you can't, you can't make an agreement with the devil. Aristide konnen se, oh, non, se moun ki nan pati wouj yo, se yo ki pa bon, moun nan pati ble yo, se yo ki bon. Y ap mennen l retounen ak konn jòj gason. Kraze ekonomi peyi a. Kraze diri. Kiltivatè yo menm pa ka viv kounya la, yo pa ka plante diri pou diri yo vo an mèd. Yo kraze diri peyi a, kounye a y ap kraze bannann, y ap kraze pistach, pakèt pistach, y ap kraze tout bagay. Si nou pa fè an jan, nou pa lage kò nou nan lòt bagay, n ap konn jòj.

Ya Anyway moun yo m kite nou la Bay fan repoze M pale twòp tenten nan zòrèy nou Men e bagay pou nou konnen Menm lè mwen m di e tenten l ye men e pa tenten yo ye Se bagay pou nou konnen Nou sipoze konprann jwèt la Li lè li tan pou nou reveye Nan tan nou ye la nou pa bezwen Ou pa bezwen al pran zam Pou kontre kare vòlè sa yo. Nou pa bezwen al pran zam. Se nou k ba yo pouvwa. Nou menm nou pa reflechi, nou pa panse. Yo pa vle nou reflechi tou. Pa vle nou panse. Men se nou ki ba yo pouvwa sou nou. Se nou. Depi nou pa nou konprann jwèt la. Ou konprann? Nou edike tèt nou. Depi ou konprann sa y ap fè, map di y ap fè. Yo pa bon ankò non. Mwen menm konsa m pase maladi m konn pou m vann remèd. Pwoblèm ki genyen anko anpil moun ki pran gwo goumen m pa ka panse m pa ka panse kòmsi ke mwen gen gen demon deyò a konsa. Bagay n ap li nan labib yo nou konnen mwen menm m te youn nan moun sa yo m panse sè sa k nan labib e nan labib yo ye se lè Bondye vini Jezi vini e n ap n ap n ap viv ke bagay sa yo moun yo kriminèl konsa Yo mafya yo vòlè konsa ou konprann yo se sou san se sou yap vann pitit pwòp pitit yo pou yo fè kòb paske ou pa konsa ou se yon bon moun ou se yon gen bon kè ou paka panse gen moun sa yo egziste e yo egziste epi se ou menm menm yap itilize yap use yap baw manti ou menm ou pran yo kòm bon moun ou pran yo kòm moun serye ou konprann ou di a non moun sa pap fèm tèl bagay anpi wap konnen. Pa ouvri zye w. Oh entèl pa fèm tèl bagay. Epi moun ki kriye plis la yo fin manje pitit ou yo menm. Yo fin tiye pitit ou wi. Yo fin fè konplo tiye pitit ou. Pwen moun ki bay pi gwo kout rèl la se yo menm. Ou pap janm konprann yo. Fò fen. Fò fen pou konprann yo. Veye yo. Veye tout moun. Pa fye kenn moun. Pa fye moun. Vòlè. Pakèt vòlè. Depi ou wè yon moun ap ba w bèl grenn dan, se sesi, se sela li ye, se li k sove w, se li k ap ede w. Mande tèt ou nan ki objektif l ap ede m nan. Poze tèt ou kesyon. Fè l esplike w nan ki objektif l ap ede w. Analize l si l ap ede w vre. Ou konprann? Èske l ap ede w vrè? E sa ke anpil moun pa vle w reflechi. Yo jis vle di w yon tenten apre apre w di amèn ou bwè sa yo di w la. Yo fè w fè yo konfyans epi kounye a ou pa janm analize sa y ap di. Mwen menm sa te rive m. Tout sa a di, mwen m fè eskiz, nan lespri m fè eskiz pou misye, m fè eskiz pou moun paske ou fye moun, ou konn se yon bon moun, ou se moun Bondye, se moun sesi, bullshit! Bullshit! Bondye, e konsa yo viv, yo viv sou eskrokri a, sou fraud, sou skim, tout fòm de skim, epi yo pwopòz moun debyen yo sen an pèsòn. Bab yo konsen. Ap di, a, entèl pa ka fè sesi. Entèl pa ka fè sela. Ou ak konn jòj. Epi ap di, a, moun entèl pa bon. Lòt moun sa pa bon. Yo menm menm yo ap di, moun sa pa bon. Ou pa al gen chaje fanm. Pito w fye moun ki chaje fanm nan, tande. Pito w fye fanm ki bouzen an, tande. Fanm k ap pran pòz kòmsi se moun legliz li ye. L pa ka kase lèzo a. Ou ak konn jòj. Ebyen e konsa lavi a ye. Gade swiv moun nan. Yo legliz tout la jounen, bib nan men yo. Konsa yo montre w kòmsi ke se bon moun yo ye, se yo k ap defann ou, yo pa vòlè. Bon, si Mateli pa vòlè, Lamòt pa vòlè, ki pa gen vòlè, pa gen sa k rele vòlè lè m te timoun m te konnen ki te yo te rele vòlè a. Pa gen bagay sa pa egziste menm. Nèg la ap fè fròd sou fròd, fròd sou fròd li dri pa vòlè. Anmweyy map gade anba a e nèg la ap dim bon se ti lili, se ki an menm ti mona m pa konn kiyès yo ye, se yo ki koz peyi a paka mache. Nèg la fin vòlè tout kòb peyi a wi nèg, peyi a te jwenn kòb pou l te konsi debloke 4, 5 fwa. Pou devlope tout Ayiti ou a tout kay sa nap gade la pi bèl ke sa wi. Wout, lopital, tout bagay, tout enfrestrikti, bon bagay nèt, elektrisite, lè yo pran tout kòb la avèk avèk akolit yo ki nan ki rete yo entènasyonal. Itilize Ayiti kòman kòman paswa pou yo pase kòb yo, pou yo filtre kòb, pou yo blanchi kòb. Ou konprann sou do Ayiti. M pa ka di blanchi paske se pa blanchi yo blanchi l. M mèt di se san filtre yo filtre l. E pa menm blanchi men. Sa se filtre. Se pase, se yon paswa l ye. Pase l sou do non Ayiti. Kòmsi w ap vide, w ap vide yon bagay nan paswa. Menm ma a pa rete nan paswa a menm. Pou w di Ayiti pa jwenn ma a. Ayiti pa jwenn menm ma a Ayiti pa jwenn menm. Epi nèg sa a vin sou.